Jan vil lan konstitye e sitye l lan, li li pa difisil vrèman si leta te deside pou te kapab bay sekirite. Bon, nan rezon sa a, pèp lan wè vrèman e gouvènman an p ap fè anyen pou yo, donk yo deside al bloke e Pelig

E sitou pèp lan te deja ap soufri avèk blakawout, donk kounye a yo vin arive bloke l, e nou ka konprann ke nan ki sitiyasyon zòn metwopolitèn nan ye la, paske ou konnen nou pa di ke lòt moun gen, men lopital yo, yo vreman bezwen kouran, e administrasyon leta yo, ou konnen ke yo fonksyone pandan lajounen, yo ap bezwen kouran kanmenm. Men malerezman ke gon blackout e tèt chaje donk anpil moun ap pale de li menm donk anpil moun ap kestyone yo kote gouvènman an ye paske kisa bagay lan ye se ke dapre nouvèl ke nou tande se ke pèp mibalè an wè ke sodo ou pran nan vil anvwazinan yo yo wè ke E malgre bandi e pran myo bale e pran sodo nan men yo e pi gouvènman an kanpe yo ap gade konsa ou konprann donk yo ap gade men mwen menm m te wè ke m pa menm panse si se pèp lan ki tap fè sa paske m te menm panse ke se bandi yo ki tap arive fè sa e ou pa janm konnen si bandi yo pa patisipe nan sa tou. Ou pa la mezon lan. Paske nòmalman le fèt ke bandi yo pran zòn sa a, donk li fasil pou yo menm pou yo kapab pran Pelig. Jis pou yo kapab ou konprann bay gouvèneman an presyon. Ou èske ou konprann? Paske bandi yo menm bò kote pa yo tou, yo pa vrèman renmen gouvèneman sa a ki an plas la. Ou konprann? Donk toutotan yo wè yo ta fon fason pou gouvèneman an demisyone, donk yo ta vrèman kontan pou yo fè sa. Alright, donk sa vle di ke sitiyasyon an vrèman difisil nan moman sa a. Men mentnan n ap poze tèt nou kesyon, ki sa Leta pral fè la a? Eske l pral anprann antre pelig la a, anprann bay moun baton, ou di mwens fè lapolis antre lòtbò a, arete moun, patati patata, nou pa konnen. Paske a koz de pelig sa ki bloke an, donk gen anpil ravaj dlo ravaje latibonit ki nòmalman sa vle di ki vin bay yon apse sou klou an la. Ou konprann? Bagay lan vrèman difisil nan moman sa. Men mentnan, ann gade pou nou wè ke sitiyasyon elektrisite an Ayiti an. N ap wè ke. E edh edh vrèman ap bay pwoblèm lontan lontan sa e pa sou gouvènman sa non e lontan lontan e avèk nòmalman jan teknoloji a avanse e diferan opsyon ki genyen pou moun gen elektrisite N ap wè ke Ayiti yo kanpe yon sèl, yon sèl fason. Donk Leta a kanpe yon sèl fason an, donk li pa chache anyen pou l wè, non sèlman pou l ta antre kòb, epi pou l ta pèmèt ke pèp lan viv yon vi liksyez nan yon sans, ou konprann, pou fè kè yo kontan. Menm lòske, ou konprann, nan zafè ensekirite, lamanjaj yo. Ou pran, gouvènman pa fè anyen, men, ou mwen ti kouran an, gouvènman ta kreye yon sistèm, yo ta gen ti kouran an, ou pran. E, m pral di yon bagay la ki trè trè zèpotan, te ka gen moun, gouvènman te ka fon fason, li mete yon strikti an plas, achte, gonseye de konpayi la Chine, ou byen kèlke swa lòt peyi ke l vle deside an, Achte yon seri de sistèm ki vini avèk tout pano solè yo. E nòmalman yon kit e ki konplè. E pi mete yon magazen nan plizyè vil nan peyi an. Nan plizyè vil, nan plizyè depatman nan peyi an, komin, tout sa. Konprann? E, e, epi bay moun yo kouran nan sans sa a, epi pèmèt ke chak mwa ou pase, a, ou konprann, ou pase pran, pran yon ti kòb nan men moun yo. Donk sa k pa kapab, epi non sèlman ta arive fè sa, men pèmèt ke ou mete yon sistèm si ke moun nan pa peye, Ou nèk al pran enstalasyon ou fini, ou nèk a antre lakay li epi ou pran enstalasyon an, oubyen ou pran yon materyèl ou konnen ke l pap bezwen ou konprann ke, e jis pou kapab fè presyon paske ou konnen ayisyen an, ayisyen an tou ou konprann, li vle tout bagay pou gen mèsi, donk sa di moun ki pa vle ou konprann, donk ou pran sa menm jan lè te gen konn gen kontè yo bloke kontè lan ou konprann, meton yon sistèm anfas an plas. Donk si moun nan pa peye, donk ou retire pal lan. Donk ou mete nan chak zòn sa yo, ou mete yon seri de moun ou pran pou kapab administre sa. Non sèlman leta t ap antre lajan, epi pèp lan t ap gen kouran, donk yo t ap gen plis aktivite. Ou konprann? Donk sa vle di nou pa t ap gen pwoblèm tann se fòk se peli ki pou fè yon seri de bagay, ou konprann? Nou pa t ap bezwen fè sa. E non sèlman sa, leta te ka kreye yon fason, paske leta swa ke li pran taks nan men moun k ap envesti yo, nan sistèm yo, ou di mwen sa li kreye sistèm nan, ou konn ap mezon lan, li kreye mete magaze plizyè kote, epi li patene avèk plizyè moun ki vle envesti. Konprann? Epi moun sa yo tap tap peye tap peye leta tax, eske nou ta mezire lan, li tap peye leta pa kòb pa yo a, epi yo menm yo tap pran pran kòb pa yo an. Donk konsa ke ou prann tap gen plis travay nan peyi an, jèn nan tap gen plis opòtinite ou prann pou l kapab degaje l. Epi peyi an tap eklere tou, peyi an ou prann, sa vle di kesyon elektrisite a pa tap gen pwoblèm. Paske wap wè Yon peyi ki gen pwoblèm elektrik, ki pou yon pwoblèm gaz, son pakèt, son pakèt pwoblèm, he, ou konprann? E pa ti pwoblèm piti ke li ye, son pakèt pwoblèm ke li ye, ou konprann? Men, nou wè ke nan viv yon leta, ou konprann, chak nèg yo ki monte, nèg la se kòb li, li wè, se pòch li, li vle ke depi l pase nan leta fò l vin milyonè, ou konprann, donk l ap fè tout sa l fè, ou konprann, pou l fè pou wè si l ta bay men l pa wè peyi an vrèman, li pa wè avanse peyi an, li pa wè si se yon onè pou li menm, si l pase nan tèt peyi an, li mete yon bagay onprann e an plas epi pi devan pou yo ap pale de li, li pa wè sa, e pa sa ki enterese l. Onprann, se pa onè lan ki enterese l, men se fè koripsyon an onprann, epi antre lajan, epi pèp lan menm ap soufri, donk pèp lan ap viv nan onprann, an povrete. Ou konprann? Donk sa vle di ke tout bagay yo pwoblèm. Men mentnan afè kouran sa, son pwoblèm ki te dwe rezoud lontan. Son pwoblèm ki te dwe rezoud lontan. Nou sonje ke, ou kwè pase pa pou sou prezidan bannann nan? Ya, ya, m kwè se sou misye. Yo te kòmanse bay, ou konprann, tankou an pwovens yo. ba yon seri de kit ou konprann e de elektrisite donk pou moun yo ka men elektrisite lakay yo patati patata men nou pa tap fèl kòmsi leta ou pa tap fèl konsa nan afè ou konprann e basès konsa non sans ou konprann donk mete bon sistèm nan moun yo tankou pa egzanp gen sa pral depan de kay moun nan sa pral depan de bezwen moun nan si moun nan son 3 pano ke li bezwen ou met 3 pano a si moun nan son 4 pano li bezwen ou met 4 pano a si moun nan son 5 pano li bezwen ou konprann. Ou make 5 pano a. E si moun nan son yon douzèn de pano, ou byen ou pran yon de douzèn de pano ke pou mete sou kay li pou li, ou mete l. E pou mete ou mete tout ba yo an plas, e pi ke ou fè moun nan bay yon ti kòb. Gon fason ou kapab fè, leta te kapab fè sa, non sèlman. epi pèmèt ke moun nan, ou gen dwa di ok ou gen yon nonb de tan wap peye pou sistèm nan apa, epi wap peye taks apa. Èske nou nan mezi la? Donk si moun nan vini epi, oubyen si moun nan gen opòtinite tou, paske ayisyen an renmen bèl bagay, donk sil vle tou achte sistèm ni, ou pran, men l jwenn ni a la disponibilite, li pa bezwen pou se machin pou lap pran pou desann pò o prens, oubyen pou lap desann nan kapital yo, oubyen nan bouk yo, Ou konprann? Men l deja gen jwent ba li nenpòt ou konprann a kèlke kilomèt. Ou konprann? Donk li jwenn sa ke l bezwen an. Ou konprann? Epi l gen non sèlman sa li ta tap fè kòb nan plizyè fason la. Epi l tap anplwaye plizyè moun. Epi l tap fòme plizyè jèn tou nan zòn yo. Ou konprann? An ka ou ta gen sistèm nan ka gen pwoblèm. Pou kapab arive ou konprann trete pwoblèm nan, ou konprann, rezoud pwoblèm nan. Donk sa vle di ke son peyi ki a lèt de pwoblèm de elektrisite sa an Ayiti an, si nou ta jwenn yon gouvèneman ki vle deside pou kapab rezoud li, donk peyi an tap mache wi, peyi an tap rive yon prann yon pwen de vi ekonomik, nou tap vreman rive lwen. Eske ou konprann sa map di w lan? Donk e pi ke jèn nan tap vreman kontan tou, paske yo tap jwenn yon opòtinite pou yo kapab non sèlman travay, ou konprann, e envesti tou. Alright, donk tout sa se gen plizyè fason ke leta te kapab fè e non sèlman sa pou l kapab antre lajan. Konprann? Pou l antre lajan. Men nou wè vreman, anfen, bagay lan vreman, vreman di an Ayiti. Nèg yo vini, yo pa konn sa pou yo fè. E lè w gade pou wè gen nan peyi nèg yo ale nan plizyè peyi yo vizite. Ou konprann? Lè yo rive nan peyi an, yo pale avèk plizyè gwo moun, ou konprann, moun ki konnen nan domèn yo. Men yo, lè w wè yo retounen, fò ta di peyi an madichonnen, fò ta di nèg la lè li rive sou pa, sou ba lan se kòb lan l wè. Gon mouvèzespri ki fè l wè kòb la, men l pa wè anyen pou l travay pou peyi an. Bagay la tris. Antouka, nou te vle pataje sa ansanm avèk nou. Donk, son, antouka, nou pa konnen ki lè, ki kote bagay sa ap rive an Ayiti. Ki lè n ap jwenn yon gouvèneman ki sousye de peyi e ki kapab, ki gen kapasite pou reflechi. E paske nèg nèg nèg nèg ansyen san ansyen sa yo depi lontan yo la. Vye tone se yo tout nan nan pou pa. Ou konprann? Nèg yo pat janm bay anyen. Lè nèg yo ap antre nan granmoun. Ou konprann? Ki kot kote nèg sa yo pral reflechi la? Hein ki refleksyon ou ap atann de moun sa yo? Antouka bagay la dwòl bagay la dwòl. M te kontan avèk nou wi se te pastè Paul Canis Cyclopha a byentou pou yon lòt prezantasyon menm jan babay a la pwochèn.